te pwotèj. Ke le non du Dieu d'Isaac te pwotèj. E nan moman sa, nan lè sa, e nan ane sa, nan jou sa, e nou pran opòtinite sa pou nou salye chak zanmi entènot nou yo, dan le non presye de Jezi. E nou salye patikilyèman e manman pa la fwa nou, papa pa la fwa nou, e ke Bondye te mete moun sa yo sou wout nou, e pou kapab ansenyo nou levanjil sa, yon levanjil, levanjil de gras sa. E nou di Bondye mèsi pou yo, e nou salye yo, dan le non de Jezi. Jodi a se premye desanm 2020, dènye mwa nan ane 2020 an. E nou kapab di manke 30 jou la pou ane 2020 an fè babay. Nou kapab di nou babay pou nou antre nan yon nouvèl ane 2021. E yon ane ki te pote anpil detrès, anpil dlo nan zye, e anpil depresyon. Yon ane ki pote anpil separasyon nan fanmi. Men jodi a ou menm, si w ap viv toujou, mwen menm avè w, nou kapab kriye Ebenezè, Ebenezè, jiskisi Letènèl nous a secourus. E m ap gade nan televizyon konbyen pli de 267 mil moun ki pase nan covid 19, ki pase pa lamò. E jodi a si w pa konte pami youn ladan yo, Se paske Bondye fè w gras. Menm lè kovid la te vizite w. Men ou jiskisi. Ou menm, mwen menm, kapab kriye Ebenezer. E gen yon bagay m t ap reflechi pandan jounen an. E m t ap di konsa ke depi Bondye kite yon moun viv nan ane 2020 sa, ou wè jiska prezan ou gen soufre de vi, gen yon rezon ki fè Bondye kite w ap viv toujou. E lè w gade moun ki pase pa lamò, moun y ap jete atravè lemond, e y ap jete moun tankou èt imen, kreyati de Dye, y ap jete tankou se nè ryen. E lè w ap gade ou menm, mwen menm, avè w, nou kapab viv toujou, gen yon rezon ki fè Bondye kite w ap viv. E mwen menm, si m ale pi lwen, m kapab di rezon ki fè Bondye kite w ap viv toujou, se paske Bondye vle sove w. E mpa konn sa wap tann kap tande video sa petèt si w poko asepte Kris ou wè wap viv nan ane 2020 sa toujou pa antre nan 2021 an san w poko asepte Kris konsèy mwen pou ou prese prese byen rapid asepte Kris pran Kris kòm sovè w pran Kris kòm senyè w pran Kris kòm zanmi w paske ane sa li pote anpil touman wi nan fanmi yo. E m tap gade nan televizyon yon jèn Jèn gason 19 an ki pase pa lamò nan covid 19 Anpil tristès E lontan e nou te kapab di se peyi ti tyè mond yo oubyen peyi sou devlope yo Se la k gen lamizè se la k gen pwoblèm Se la k gen plis traka plis kalamite Jodi a menm lè grand pwisans boulvèse Jodi a kretyen otantik On sèl kote ou ka pi byen se lè wap mache a Bondye, se lè w rete kay Bondye. La fè Bondye avon kretyen otantik. E m tap gade nan fanmi, fanmi ki separe, imajine w byen, yon jèn oubyen yon timoun ki a flè daj E ki pèdi manman l, papa l nan covid 19, timoun sa pral leve òfelen oubyen òfelin. Jodi a w ap gade, mond lan pote anpil pwoblèm wi kretyen, mond lan pote anpil, anpil tèt chaje wi. Jodi a, yon sèl kote w ka pi byen, ou ka pi byen asire, lavi w ka pi byen asire, se lè w rete kay Bondye. Yo di sa nan lè sa, mwen salye w kèlke swa kote ou pral gade videyo sa. Pran tan w e m di ke Bondye beni w e ou pral pran kèlke minit pou tande pawòl sa yo ke Bondye mete sou kè m pou m pataje avè w zanmi m, pou m pataje avè w frè m, sè m e ke Bondye beni w pou sa, ke Bondye kapab miltipliye benediksyon l nan lavi w paske w pran tan pou tande pawòl li ke l mete nan kè sèvitè l. Pou l pataje ansanm avè w. E m ap tou pataje videyo sa. Share l ba yon zanmi w. Share l ba yon moun ann Ayiti. Kèlkanswa kote moun nan ye. Share l ba li. Ede l tande pawòl sa yo. Ou pa janm konnen kisa Bondye vle l tande nan tout sa Bondye met sou kè m pou m pale e jodi a. E ane 2020 an, lè w ap gade, n ap kwè la nan peyi nou an, ann Ayiti, valè moun ki mouri. Jèn fi yo kidnape, yo vyole. E ki pase pa lamò. Kote gen anpil fanmi gen tristès. Anpil fanmi an dèy. E m t ap tande yon jèn demwazèl yo kidnape. Ki fèt, ki nan klas tèminal li ki t al konpoze. E nan egzamen leta. E pi, bandi pran l, yo kidnape l. Yo kite yo kite yo yo kite yo kite yon tristès anndan fanmi sa yo kite yon dèy anndan fanmi sa jodi a mond lan boulvèse le mond boulvèse e pa sèlman an ayiti k boulvèse etazini boulvèse la frans le kanada patou e ayè boulvèse paske jodi a tout moun ap poze tèt yo kesyon Kisa kap pase mond sa? Men frè m avèk sè m, sèlman sa m kapab di w, m kapab di w wè jan mond lan ye la, pa gen anyen kap pi bon. Gen moun kap tann 2021 pou 2021 pi bon. M pap al di w bòn ane. Bon se bagay m ap di w, m ap di w chanjman nan vi w. Asepte Kris. E lè w asepte Kris, lavi w va bon. Lavi w va, lavi w va gen sans. Lavi w va nan bòn mach. Paske lè w asepte Kris. Men pa gen yon ane kap bon ankò. An 2021 an, e m di sa, 2020 ki pase la, ki pral pase la, tout moun wè sa k pase nan 2020 an, men an 2021 yo pa konn sa k pral pase. Ou pa konn sa k gen pou rive an 2021 an. Men yon sèl bagay m vin pwopoze ou, m vin ofri ou nan lè sa. M di ou antre, antre nan lakou levanjil, asepte Kris. Pran Kris kòm zanmi ou, pran Kris kòm sovè ou e ou pa p wont tande. E sèlman sa m vin di ou. Misye kontinye ap gade. E nan lè sa nou pral pale ansanm avè yon ti pale. E nou pral li yon tèks nan Exod chapitre 14. E nou pral li e avati di vèsè 15 jiska 18. Map li 3 vèsè. Pou la glwa de Dye. Egzòd chapitre 14 e n ap li le vèsè 15 jiska 18. E la Bondye mete sou kè m pou m pale avèk zanmi entènot nou yo. Pou la glwa de Dye. Letènèl di a Moyiz, Poukoi sèk ri? Ay Bondye k ap pale wi.

Feron eklate Maglwa. Sa m vin di w aprè midi sa, nan obstak la, nan pwoblèm w ap andire a, Letènèl gen pou l eklate glwa l. Letènèl gen pou l eklate glwa l nan lavi w. Sa menm jan avè w. Nan eprèv ke w ap travèse nan moman sa, la glwa Letènèl, la glwa de Dye gen pou l eklate. Anndan pwoblèm nan, nan anndan eprèv la, anndan maladi a, anndan touman, anndan tèt chaje a, anndan sa w andire a, anndan sa w pa ka esplike moun nan, laglwa de Dye gen pou l eklate. Dapre Bondye a, bon kretyen otantik, Èske w resevwa pawòl sa? Si Bondye ap pale avèk yon moun la k pral tande odyo sa a, ki pral gade videyo sa a, laglwa de Letènèl gen pou l eklate nan mezon w. Laglwa de Letènèl gen pou l eklate nan fwaye w. Laglwa de Letènèl gen pou l eklate nan biznis ou. Laglwa de Letènèl gen pou l eklate nan ministè w. Laglwa de Letènèl gen pou l eklate nan obstak ki kanpe devan w lan. Apre dyabokrasi otantik e nou pap ka antre twòp nan detay nan listwa di pèp dizrayèl tout moun konn listwa sa kote te gon pwomès nan lavi pèp sa e letènèl te fon pwomès depi sou abraram ke li te di li te fon pwomès li te di pèp sa. E li genyen pou l ba l, li genyen pou l ba l yon peyi, peyi kote w ye a menm, peyi etranje sa ki se le Kanaran. M gen pou m bay pèp sa kòm peyi l, kòm tè l, e m gen pou m mete l la. E se yon pwomès ke Letènèl fè, jou a vanse, Letènèl pran pèp la ann Ejip, e pou l pase, pou l fè wout avè l, e pou l fè pakou avè l, pou l kapab rive nan destinasyon. la, kote l te fè pwomès la. Men, epi m pap antre nan twòp istwa, men sa m vle di w pa la, lòske pèp la pran wout dezè a, lapè Bondye a pran kretyen otantik, epi ènmi an toujou ap falo pèp sa, toujou ap swiv pèp sa, malgre Letènèl voye Moyiz, malgre plizyè plè Letènèl te deja lage ann Ejip. Pou koup Faraon kapab libere pèp sa, malgre Faraon arive libere pèp sa, men ènmi yo toujou rete ap pouswiv pèp sa. Jodi a m di w, malgre w kite lemond, malgre w kite zòn nan, malgre w kite katye a, sa pa ka enpeche pou ènmi an swiv ou. Malgre travay sa, ou te nan travay, y ap nwi nan travay la, ou kite travay la, sa pa t ka anpeche jiskaprezan ènmi sa ap swiv ou toujou. Lapè Bondye avè w legliz, lapè Bondye avè w kretyen otantik. Malgre ou di ou kite zòn nan ou vann kay la, ou al rete nan yon lòt zòn epi ènmi sa, ènmi sa yo toujou ap swiv ou toujou. E byen se sak rive le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. E pi peuple la, peuple Egyptien an, yap suiv peuple la, yap suiv yo toujou, lame a, yap suiv yo, men yo bliye kiyes Bondye ye, se L'Eternel ki te bay lod pou al retire peuple sa an esclavage. Zanmi sa lè se Bondye kap mennen laviw ou pa bezwen pè lè se Bondye kap direksyone laviw ou pa bezwen pè kelkeswa miltitid ki kanpe devan w lan ou pa bezwen pè paske se li menm ki Bondye se li menm kap dirije laviw e sa fèm vin tou jodia ou menm ki poko asepte Kris prese antre fè Bondye otè laviw lè se Bondye ki otè laviw kelkeswa obstak ki devan w lan Letènèl gen poul manifeste glwa l fè Bondye akò legliz. Epi, Labib esplike m, lè pèp la rive devan Lamè Wouj, e la n ap kanpe wi. E Lamè Wouj la se yon obstak, paske pa gen wout ankò. Imajine w byen, ènmi an dèyè w, epi Lamè Wouj la devan w. Pa gen wout. Pa gen wout pou pèp sa pase. E si l tounen, ènmi a ap tiye l. E li pa ka lage kòl nan lanmè a? Kisa l dwe fè? E m fin di w sa deja, gen yon sitiyasyon ki prezante devan w, gen yon sikonstans ki prezante devan w, se sèl Bondye ki ka di yon mo pou ou. E m santi pèp sa, pèp sa kanpe devan lamè wouj la, pa gen anyen ki te ka delivre l ke Letènèl. Jodi a m vin di w sa, maladi ki nan vi w la, Eprèv ou ye a, kèlkeswa eprèv la, kèlkeswa fòm eprèv la, ou se bagay ou bezwen, ou bezwen Letènèl anndan eprèv la, ou bezwen laglwa de Dye manifeste anndan eprèv la, anndan difikilte a, e Letènèl pral manifeste glwa l devan ènmi an, pou l moutre ènmi an se li k Bondye. Jezi a w soufri twò lontan. Mezanmi twò soufri twò lontan. Jodi a se Bondye di se lè menm pou la glwa l manifeste nan mezon w. Bondye di se jodi a menm, se lè sa menm. Ehe ane 2021 pa rantre pou Letènèl pa manifeste glwa l nan toumon w lan, nan tèt chaje w la, nan sa k t ap met dlo nan zye w la. Letènèl voye di w li pral manifeste glwa l. Li pral manifeste glwa l nan fwaye a. Li pral manifeste glwa l nan timoun yo. Li pral manifeste glwa l nan ministè w. Li pral manifeste glwa l nan lavi w. Lè moun wè w, lè moun wè w yo pral di, Oh! Gad sa Bondye ka fè nan vi w. Se Letènèl menm ki pral fè l. Epi, Letènèl pral pale a Moyiz pandan pèp la ap mimire. Letènèl di w pale twòp. Ou mimire twòp. Pèp la ap sonje Ejip. Yap blèm Moise paske yo gen rezon. Paske imajine w byen, se kòmsi m ta kapab di konsa ke nan kote yo ye a, nan espas yo ye a, se espas yo wè lavi yo fini. Map di w, kèlkeswa jan w ye, ou ta sanble la ou ta wè lavi w fini, Bondye di w lavi w pa fin tande. Gen de sitiyasyon ki prezante devan w, kòmsi w wè pa gen lavi ankò, se lamò k devan w. Kòman m pral fè viv ankò? Poumon an gentan manje. Sèvo a, sèvo a m fè kansè nan sèvo m. Doktè di m pap viv ankò. E doktè fè byografi. Li rale l, li moutre w jan sèvo a ye. Pa gen lavi vre. Men Letènèl di w gen lavi. Letènèl di konsa ke, an depi de tou sa doktè di, an depi de tou sa moun di de ou, Letènèl di l pral manifeste glwa l. Ou pral wè laglwa de Dye. Menm doktè a, li pral wè laglwa de Dye nan lavi w. Men moun sa k bezwen tiye w la, men moun sa k di w pap janm anyen an, Letènèl di, li pral fè glwa l briye nan lavi w. Epi, Letènèl pral di Moyiz, Letènèl pral di Moyiz, Poukwa sèk ri? Sa yon kesyon li poze Moyiz, Poukwa sèk ri? Poukisa tout kriye sa yo? Gen de bagay Bondye poze, gen de kesyon Bondye poze, e pa konnen l pa konnen l non, li konn pou ki sa fè pèp la ap kriye. Letènèl wè pèp la nan difikilte, men l di pou ki pou ki sa kri sa a? Epi l di, Pal o zanfan d'Izrayèl e ki l mache, al di yo zanmi w, pou ki sa tout pwoblèm sa a, yon sèl bagay ou bezwen fè wi, se mache devan Bondye. Mache devan Bondye, rete nan prezans Bondye. Voye bi video sa ba yon moun, dil konsa poul tande mesaj sa, dil poul poul tande rete la di, poukisa paka domi sa, poukisa ou di lavi ou fini an, poukisa tout kriye sa, Letènèl di pou mache devan l, Letènèl di pou adore l, Letènèl di pou bal glwa. Antan eprèv la. Epi nou pral kanpe la byen rapid, ou pral wè sa Bondye pral fè. Epi li pral di 3 Lève ta verge, lap pale a Moyiz Epi li di Entends ta main sur la mer E fon la, fon lamè a Jodi a ou ka yon Moyiz pou viw Jodi a ou ka yon Moyiz pou viw Paske la Bib di konsa ke Non pas a nou, Seyè, non pas a nou Men a ton non nou donne glwa A seli ki nous aime E ki a fè de nou un royaume de sacrificateurs Jodi a Bondye fè w yon royaume de sacrificateurs E Bondye fèw lontan ou te bezwen yon sakrifikatè pou al plenyen pechew yo, jodi a Letènèl fèw yon sakrifikatè. E ki ap fè nan nou yon wayòm de sakrifikatè. Ebyen, jodi a ou ka yon Moyiz pou laviw. Jodi a ou ka yon Moyiz nan maladiw la, Jodi-a ou ka yon Moyiz nan sikonstans ou an. Jodi-a ou ka yon Moyiz nan angwas ou a. Jodi-a ou ka yon Moyiz nan eprèv ou a. Jodi-a ou ka yon Moyiz nan sa w andire a. Jodi-a ou ka yon Moyiz nan sa k ap met dlo nan zye w la. Epi si w se yon Moyiz, men sa Letènèl di w. Letènèl di w menm Moyiz, mwen menm, m se yon Moyiz pa lafwa. Letènèl di w se yon Moyiz ou ye. Tande, men sa l di w menm Moyiz. Li di, Etant ta men su la mè. Mete men w nan pwoblèm lan. Letènèl di, Lonje men w sou pwoblèm ou an. Letènèl di, Mete men w kote k ap fè w mal la. Pa lafwa. Letènèl di, Mete men w kote nan kè brile a. Letènèl di, Mete men w kote pwostat la, kote kansè a ye a. Letènèl di, Mete men w nan maladi a. Letènèl di, Mete men w, lonje men w nan nò. Lonje men w nan sid, lonje men w nan lwès, lonje men w nan lès, gen de spedisyon y ap fè dèyè w, ou pa konn kote l soti. Li ka soti nan nò, li ka soti nan lwès, li ka soti nan lès. Letènèl di, Lonje men w, Moyiz. Moyiz, ou konn Moyiz nan sitiyasyon l lan. Epi l di, Fon la.

L'Etènèl di, E mwa, je vè andusi le kè dè Ejipsyen. L'Etènèl di konsa ke l'ap andusi kè ènmi w lan menm. L'ap fè kè l di kon wòch pou l kapab wè glwa Bondye, pou l kapab, gen de moun menm, gen de ènmi k'ap pèsekite w, li poko ka mouri, fò l wè glwa Bondye, fò l wè sa Bondye pral fè a, fò l wè mèvèy Bondye pral fè nan lavi w la. Lè Bondye fin fè mèvèy la, L'Etènèl ap fè sa l vle avè l. Letèl la fè sal vle avèl. Paske ènmi an, Bondye fè sal vle a ènmi an. Epi, li di le kè des Ejipsyen pou ki il antre apre eu. Letènèl fèl antre poul ka antre dèyè pèp li. Gen de wout Bondye fè, e sèl ou kap pase ladanl. Lè ènmi ap vin pran piyay, li gen poul wont. Pa gen piyay nan Bondye. Pa gen piyay tande. Bondye ap fè wout pou pitit li, epi ou menm wap anmètde pitit Bondye, wap pran woulib. Enben, w'ap, w'ap, w'ap konn, Jòj! W'ap konnen, w'ap konnen! Enhen, lè Bondye ap fè chemen pou pitit li, lè Bondye ap fè fisi pou pitit li, epi ou menm w'ap vin pran piyay, ènmi! Enben, ènmi a ap wont! Ènmi a ap wont! Ènmi an genyen pou l' wont! Ènmi an genyen pou l' wont! E sa Letènèl di pou m' di ou, ènmi an genyen pou l' wont! Paske wè wout sa Bondye ap fè a, e sèl ou k'ap pase ladan l'. Pa gen ènmi k'ap pase nan wout Bondye fè pou pitit li.

Nan mitan je ènmi w la. Li pral eklate glwa l. Lè moun sa k di w pap janm anyen an, Letènèl di pral eklate glwa l. Ou pral wè laglwa de Dye pral eklate. Jodi a, m pa konn kisa k ap met dlo nan zye w. M pa konn ki obstak ki kanpe devan w. M pa konnen ki difikilte k ap kanpe devan w. M pa konn ki sa k ap fè fas avè w, k ap fè fos avè w. M pa konn ki lanmè. Lanmè a gen plizyè fòm. Lanmè a ka yon maladi. Lanmè a, ehe, li ka yon espedisyon. Lanmè a, ehe, li ka se nan fanmi w yo vle kraze fanmi w. Yo vle divize fanmi w. Lanmè a, ehe, yo ka di w pa p janm anyen. M pa konn kilè w mèt kanpe devan w, men jodi a m di w Letènèl pral eklate glwa l devan lanmè sa. Devan lanmè k kanpe devan w lan, Letènèl di l pral eklate glwa l. Ou pa konn ki ènmi k ap suiv ou. Ou pa konn ki moun, ou pa konn ki ènmi. M pa bezwen konn non ènmi an. M pa bezwen konnen ki valè lame ke l genyen. M pa bezwen konnen ki nimerikman palan. Yon sèl bagay ke m konnen.

Yo yo yo yo yo mache sou ou vre yo konnen fini ou fini yo konnen se se se zafè pou te di avè w yo konnen Bondye vire do ba ou yo konnen Bondye pa bezwen w ankò Letènèl di w an 2021 an li pral eklate dlo a lan vi w zanmi ak tandot mwen yo pastè lidè Evangeliste eeh zanmi m kap tande m a Paris zanmi m kap tande m an Haïti zanmi m kap tande m nan Orlando zanmi m kap tande m nan Jacksonville zanmi m kap tande m nan Miami zanmi m kap tande m nan Fort Lauderdale Letenel di m ane 2021 an li pral eklate glwa l nan lavi w. La glwa de Dye pral eklate nan lavi ou nan ane 2021 an, la prezans de Dye pral briye nan lavi ou, gen moun ki pral wè ou, yo pral yap briye ou, lè yap gade yap Bondye gon dimansyon Bondye pral pati avè ou, gon dimansyon Bondye pral vwayaje avè ou, gon dimansyon Letènèl pral kanpe avè ou, pa gen ènmi pap ka kanpe devan ou. Dyab rasyal la pap ka kanpe devan ou se dyab nan fanmi malgre yo rele ou men yo rele ou yo pran foto ou gen moun yo pran foto ou yo pran kilòt ou yo pran soutyen ou alelouya yo pran foto pitit ou yo di pitit sa li pap fini kolèj li pap gradye a school timoun sa pap janm anyen nan vil epi yo pran foto timoun sa pou yo detounen l pou yo detounen lavi l Letènèl di. Ane 2021 an, li pral eklate glwa l, li pral eklate glwa l, gen anpil moun k ap gade m la, resevwa l, resevwa l, pandan m pral fini, m pral fini a videyo sa, Letènèl di pral eklate glwa l nan lavi w, lapè Bondye avè w, Letènèl pral eklate glwa l, e m santi. Letènèl di mwen menm, Kerizòf, m pral eklate glwa l nan fanmi m. Letènèl kòmanse eklate glwa l nan fanmi m. Letènèl di, lè ènmi an konnen, l ap vin pran piyay anndan fanmi m. Letènèl di l ap eklate glwa l, lè ènmi an konnen, li pral divize fwaye, li pral divize timoun mwen yo, li pral divize madanm. Letènèl eklate glwa l pi rèd. Yo paske se Bondye n ap suiv. Jozye di. Menm si nou menm nou ale sèvi Bondye, men kanta mwen menm, mwa e ma mezon, nou sèviron Letènèl. Jodi a, li te pale katedral lavi pitit ou a, pitit yo di k'ap dejwe a, ki p'ap janm anyen an, Letènèl pral eklate glwa l' nan lavi l'. Nan ane 2021 an, chè videyo sa pa yon lòt, nou kanpe la, se ti frè w Kerry, youn nan reskape nan mond lan, youn ke Bondye fè gras. Yon kote Bondye kòmanse eklate glwa l nan lavi m e m dakò pou Letènèl manifeste glwa l e m lage m nan Bondye pou Letènèl manifeste glwa l nan lavi m pou Letènèl kontinye eklate glwa l nan lavi m m asepte Seyè m pral lapriyè avè w nou pral fini la m pral lapriyè ansanm avè w zanmi entènot mwen yo. Seyè se pè jezi Mèsi pou levanjil de gras Seyè ou gon Bondye kap bat bouch ou pap di anyen La pawòl de Dye dim la dwat de letènèl fè tranble le dezè la dwat de letènèl fè tranble lè montay Seyè jodi a gen moun kap soufri Jodi a gen jèn gason k ap grandi san manman san papa. Jodi a gen jèn fi ki òfelin, k ap grandi, ki pa gen yon soutyen. Jodi a Seyè, gen moun k ap viv ki pèdi mari l. Jodi a gen moun k ap viv Seyè, ki pèdi madanm yo nan covid 19. E gen moun Seyè, ènmi an mete yon defi devan l, ènmi an di l pa p wè ane 2021 an. Seyè, men l gen tan nan dènye mwa de lane. Seyè manke 30 jou toujou men seyè onon de jezi kèlke sa moun kap tande mesaj sa kèlke swa moun ki ouvè odyo sa kap tande levanjil sa letènèl mande w antre nan mezon l eklate glwa w eklate glwa w eklate glwa w eklate glwa w kounya letènèl eklate glwa w seyè eklate glwa w nan lavi yo seyè eklate glwa w nan timoun yo eklate glwa w nan fwaye yo eklate glwa w nan ministè yo eklate glwa w fadègad eklate glwa w. Father God, jodi a menm, Seyè, gen moun ki pa konn kisa pou yo fè. Gen moun, se yon lamè wouj ki kanpe devan l, epi gen ènmi an dèyè l, epi lamè a devan l, Seyè. Li pa konn si pou l fè agoch, si pou l fè adwat, si pou l fè bèk, si pou l fè avan. Li pa ka vole, paske li pa gen zèl. Men, lapawòl de Dye di m, Sè ki se konfi an Letènèl renouvèl de fòs. Jodi a, Seyè, m ap mande w, tanpri, menm jan ou te eklate glwa w, pou pèp Izrayèl la, ou te fè glwa w eklate. Jodi a, Seyè, gen moun ou pral eklate glwa w, onon de Jezi. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye beni nou. Rete avèk lapè de Dye. Se ti frè Kerry. N ap wè w ankò nan yon lòt videyo.